Dèfwa nan lavi, gen de nouvèl ou pran, se kòmsi ou pran yon kout wòch san ou pa atann. Pedapa depi lè l fin pran nouvèl madanm ni ansent lan, li santi li cho, li santi li frèt. Men elas, Pedapa pa gen yon goud. Tout rèv Pè Dapa se te pou l gen mennaj li, pou l fè pitit, pou l reyalize yon bann rèv. Men, se pa sa lavi di. Pè Dapa pa t gen yon goud li te deside di mennaj li l ap retire timoun nan, paske se te meyè chwa. Hum! Hum! Ka a tris.

Ti product map tann ou deyò a la men.
Sorry man, because m te bgy andan ok. Ah wi sa sa vre gnou.
Wa nou menm nou koze wi. Koman yon bagay wap dewoule la frè. Tout bagay trankil pou ou? Ti bro sak fèm vin tann ou deyò a la tou menm. Ou pa enpòtan vin tou la menm ou konnen. M ta swete pa pawòl ba ou konnen ou konnen m konnen an. A la monchè bay bagay sa vag nan menm, di yen wi menm. Epi ok frèm.
Nan ou konnen lotrejou tou m te nève anpil ou pa konnen.
Anmèy cheri, an al lakay la. Mwen cheri, m prese, m pap ka rete. Kòman w prese a?
Ou toujou. M pap ka rete cheri. Pa fè m sa.
Ou toujou fache depi ke se avè m ou ye. M pa renmen sa. Kòman o o. Pa konprann yon moun prese, l pa ka rete. Non! E chak jou w di m sa wi. Chak jou. Poko, pou kisa nou te renmen?
Menm kè menm map kache map kache menm pap janm kòmsi gen kè pou fin kache menm. A vè di wap kache yon bagay, nou ap leve depi piti ansanm menm, men kounya nou vin grandi malgre ou gen yon san ki pa nòmal nan ou menm. Menm m bay ki rezon wap kache yon bagay menm. Mwen byen kè ti frè. Depi san pa nòmal sa, se sou bidjè sa m vin avè w la. Sibi baay sa ankò. Ou pral vin fèm enève de baay sa a wè. Ah yo sa w konnen menn. Kòmsi san pa nòmal mwen an menn. Kòmsi gen moun ki karèman ap fè l k ap jije m mal. Y ap jije w mal menm paske wout sa a pa bon, direksyon an pa bon frè m. Yo moun nan ka ap jije m mal men l pa konn sa k, sa k, nan ki debi, nan ki kote m soti sa k fè m konsa. Sa w vle di la? Sa vle di menn m s on timoun depi lè m ap leve menn. M te gen yon tonton m. M te vin gen yon ti malalèz. Tonton m nan arive soti, l al bay djab avè m.
Mennen m ba lòt ti djòl. Kanpe la dan mesye. Kòman ou ye gason? Sa se pa yon ti pechè piti non k la gason. Ha! Sa son gwo bout gason mwen wè la. Men yon sèl koze gason. Ti mesye sa li gon lwa freda.
Ki reklame l.
Depi l piti l nan vant manman l. Lwa sa reklame l. E si w pa pran byen. Lwa sa ap fèl masisi Hey!
Epi menm Gangan di m Lèsa m te piti Lèm tande Gangan di Kòmsi m son moun kòmsi Dyab reklame m vye lwa Yo reklame m A vle di Depi lèm fèt depi m ap leve M ap masisi
Kounya Sa se yon istwa ou vin rakonte m jis pou m ka jis pou m ka kwè sa w ye a se pa ou k met tèt ou ladan l?
Ok, kisa w vle pou m fè pou kwè m menm? Yo, sa m di w nan menm, yo zanmi mwen poukisa m ta ou leve depi avè m depi piti epi pou m renmen menm k ap kanpe devan w pou m al ba w gòs yon manti konsa m al riske vi m pou m ba w yon manti konsa? Yo, ou mèt kwè m wi menm.
Wouch mezanmi mezanmi gade lèl ye hein gade lèl ye sèm metem chita la li pa janm vini tandiske li te dim a 2 zè lap vini men 2 zè nenpòt ooh banm bay banm esere lil ankò pou mwen. Bon
fanmiw te konn bagay sa pa vre e poukisa. Li pa t janm eseye fè yon demach jis pou l te kapab retire bagay sa a nan san w. Li te ka al legliz ansanm avèk ou, fè priye pou ou, epi kòm si yo pa t kwè nan legliz tou, yo te kapab met pye yo nan dlo jis pou retire bagay sa a nan ou, men lefètke yo di w ap masisi kanmenm, ou masisi la pou Ou pa konprann bagay sa a non frè m. Franchman, se konsa menm. Sou menm jan m ye a men se pa ka di byen pa di mal. Freo ban m di w. Se pa le fèt manke yo di w ap masisi kanmenm nan. E ou tande sa yo di a pou vin ap fè l menm. Pou vin ap mete yo an pratik.
Alo pitit kòman w ye? Tande, sista, mezanmi dat ou mete m kanpe la. Oh wi m gentan kontinye an lontan sa sista oh oh Ebyen ok map tann ou pitit fè rapid ou konnen m paka kanpe twòp Ebyen ok cheri map tann ou Dakò Humm ti pitit la ap bay pwoblèm hein.
Sèlman men sa wap fè wap jis mete tout sa yap diw aleka ou pa gendwa janm panse avèk bagay masisi sa yo. Jis panse, kijan ke yon nèg ka fonksyone a yon fanm? Jis panse kijan ke yon nèg ka trete yon fanm pou l met fanm nan nan po l, men lè w ap fè masisi w kòmsi se yon fanm ou ye menm. Ou pa trete w tankou yon gason non papa. Ti bro, mwen si w ap di m yon lade bagay, pran yon fanm nan sesi sela, bagay sa pa nan sans mwen non frè m. Yo banm nèg, yo banm ti tèt nèg mwen renmen, ni nèg mwen renmen, gason mwen renmen menm.
Fòm ba nan sans ou. Fòm ba nan sans mwen menm monchè. Ebyen pa ebyen e menm bagay sa yo. A vle di yo di l ou menm wap manivre l wap vin mete l an aplikasyon. A vle di wap fè aksyon an. Ti bro, m te vin di sa m ap di w lan men m pa rete. Ou konn sa m ap di w lan?

Hoo sa vle di gade mwen menm wè banm di w e sou amazon m achte rad cheri jan w wè rad yo ye sou mwen an la yo vann byen chè. M pa vle w achte rad sa yo e gason e rad gason pou w achte paske e gason w ye freo. Pitit. Ou pa wè mimi m
ki pral pran yon fanm ki pral ap adore l tandiske mimi m bay satisfaksyon pou fi m pa wè kòmsi yon fi parèt jwenn m pa nan madivin non menm.

Majinne se ou ki tèt fanmi an. Si manmi ma pa vin gen yon pwoblèm.
Pitit ban m di w. Si fanmi an gen yon pwoblèm, kòm m wè ou menm ou lage kò w tankou ti kalalou, men mwen menm yo genyen m kòm fanm vanyan nan fanmi an pitit. Pa gen pwoblèm. Fanmi an gen yon pwoblèm, yo mèt konte sou mwen. Ou dakò pitit? M wè w lage kò w tankou yon Woy! Mwen m se yon fanm vanyan, dakò yon fanm total kapital, yon fanm ki gen fanm nan fanm ni. M pa renmen lè w ap di m sa cheri. ok.
Imajine fre tout sa m di ou pa tande, tout sa m di ou pa tande, avè m wap goumen avèk yon jenòm, bon si l te kase tèt ou, si pat gen moun la. Bon pitit, sa w ap pale la, ki bagay kase tèt sa w ap di m lan, banm di w, jenòm nan li renmen m, li renmen m se ti stupid l ap fè, dayè l wè ti gason sa li gon jan lè l wè m l ap gade m s on bagay grav, sa vle di l pa janm kase tèt mwen, mwen m wè nou lòt moun ki te vini tankou ou menm se entewonp nou te entewonp mwen. Pase ti gason sa ou pa konnen apre sal sot fè si pa tap fè menm ou pot si bo pou mwen piti. Sal di konsa. Epi tou ou fèm vini la jis pou palem de bagay sa yo. Ou palem de stil mwen, de abimanm, de fasonm ye pa vre? Bon si se pou sa ou mèt ret nan limit ou, mwen map ret nan limit mwen pase janm ye a m santim byen, m santim byen wouch. Pitit male pasem gen bagay mwen poum jere dakò. M ale.
An freo, mwen vin la pou m pale avè w. Ou vire do w ale? Pa gen pwoblèm. Byen ou pa pou mwen, mal ou pa pou mwen. Oke?
Yo, sa k gen la bro?